Kap fèt sa kap fèt kòman nou ye tout fanatik Woodson Numéro m espere ke nan non Granmèt la tout moun anfòm tout moun byen espesyalman tout fanatik Woodson Numéro yo mwen vini maten an avèk de pwobabilite frajil espesyalman pou tiraj Nouyòk la Florida nan tiraj ki te fèt nan Nouyòk nan aswè an yo te ba nou 308 vèsè 41 Florida te bay tò 0 43 37 85. M pap mande eskiz pou video nou pap jwenn paske m lage video m a lè m vle Fanatik youtube twò egoyis Mwen lage video m a lè m vle kounya Si m te jwenn ankourajman m te ka fè efò M ap leve bonè pou m fè video pou tout moun gentan jwenn Men fanatik yo egoyis kounya Yo pap met like nan video yo pap pataje video Nou menm nou vin egoyis Mwen te balanse live la deja men alòske m wè fanatik yo ap fè egoyis avè m mwen te koupe live la. Men lèm vin gade m wè se pa tout moun ki egoyis la, gen kèk grenn mwen di dja map lage l pou moun ki pa egoyis yo. A mes zanmim fanatik madam je mesye Widson Numero TV nou pral travay trè rapid espesyalman pou tiraj maten an. E yo te ba nou 08 yo ba nou 43 e zanmim maten an la. Gon lòbèy m pral fè la, gon lòbèy ki pral fèt espesyalman nan tiraj New York, Florida a men sou vip zanmi m nou gen kèk boul nou pral lage la zanmi m 2 grenn boul sèlman a men nou travay di pou yo ebyen yon zanmi ki ta renmen vin pran 2 grenn boul sa yo ap ekri sou plus 1 809 351 65 34 Vin pran boul paw yo sou vip paske pral gon lòbèy dirèk dirèk ki pral tonbe e jeudi sa se 8 li ye anyen zanmim wap sezi wè kote Hudson yo yo pral manje nèg yo pral krake nèg yo sou vip fè sa rapid rapidman vin nal kraze bank vin nal ponpe bank ann al manje bank timoun e depi ou vle ann al manje bank timoun mwen yo e.

Ok fè sa rapid rapid pran an al kraze bank an al manje bank an al Ranpe bank ok depi ou vle vin al kraze bank fè sa rapid sou vip sa ok jodi a menm espesyalman jodi a mwen di tout fanatik ke gou lòbèy ke widson numéro pral fè an ale eeeeee. Fanatik yo Mwen yon ti jan pale Mwen yon ti jan pale Ken bon travay sak fe sa Nou manke banm ankourajman Yon video lage l pran twop tan pou l fe Pou l fe 100 view Yon a konn fe 2 zèd tan l konn fe 3 zèd tan l paka fe menm Menm 50 view ma fe 100 view Sa se mechanste li ye. Si m pran tan m, mwen travay, m pran tan m, mwen vin ede nou. Pase gen moun ki leve k pa gon goud se Widson genyen yo y ap fè l lage videyo pou yo al fè yon ti kòb. Pase yo kwè nan mwen. Men pandan nou kwè nan mwen an fò nou ede m avanse tou. Lè videyo a tonbe like li, pataje l, ok pataje lè video a tonbe patajel like li ou konprann si sa ou fè ankourajman anvan yo te ba nou 0 8 m panse ke dèyè 0 8 nou gon aktyalite ke nou pral fè la nou gon aktyalite ke nou pral fè la zanmim fanatik yo sèlman wap like video a wap pataje video a epi wap ede zanmiw yo avanse.

Ankourajman pou l toujou travay pou e pou l travay ak kè kontan chak jou. Anben menm la fanmi mèdam e mesye wi fè nimewo yo bay 08 e dèyè 08 sa nou konnen ke boul sa yo cho anpil ebyen maten an la m te mèt tou pote ti yon nimewo pou aktyalite ke pral fè espesyalman pou ou menm kap gade videyo a e ki like li anben nou pral frape. Jodi a se 29 me, tout moun konnen chak 29, 81 toujou fè aktyalite. Tout moun konnen chak 29, 98 toujou fè aktyalite e 47 fè aktyalite. E sitou pou 47 la, 47 se boul maten an la. Anyen nou pral frape trè rapid pou tiraj maten an. N ap di konsa se chèk sa n ap fè an premye. Epi n ap rive la n ap di se 29, 30.

Ok Nou fin travay epi nou pral frape trè rapid espesyalman pou tiraj aswè a e maten an degaje w zanmi m fè sa rapid ann al frape ann al kraze ann al ranpe l n ap vin la n ap di konsa maryaj like videyo a pou nou silvouplè pataje l maryaj.

Nou fini wi, 5 maryaj ap kraze, 5 maryaj pou fè lajan, 5 maryaj sa yo se yo menm kap eklate, m pa konnen gen youn kap eklate ladan yo, ou menm ki ta renmen konnen se vip kap ba ou l mwen toujou sou sa, se vip kap mete l nan men w rapid rapid pou al fè lajan, pou al fè kòb, pou itil pwòch ou, pou itil zanmi w, pou itil fanmi w, pou itil tout zanmi w. Ou itil poch ou avèk fanm ou. Mezanmi m sot aven fè react vip a mwen diw konsa fè sa rapid paske nou preske pa gen tan ankò nou preske pa gen tan e zanmim nou vin manke tan paske wilson numero TV se mèt jwèt la nèg kap travay pou met bagay nan mond lan alò zanmim fè sa rapidman epi pase sou vip a salye wilson numero mete bagay nan monw. Zanmi yo pral mete bras nan mwen zanmi m espesyalman pou tiraj aswè a maten an pou vin fè lajan pou nal mete nan pòch yo pou itil tout zanmi w tout fanmi w e pou itil bezwen w e si yon moun ta renmen fè pati gwoup la se ekri rapid sou plizyè 809 361 65 34 ok ann travay nou te 3.

Zewo sèt ki dezyèm boul ki pi cho. Epi n ap di se 32 ankò ki premyè boul ki pi cho. Dè ot te twazyèm boul ki pi cho. N ap kraze zewo twa. N ap kraze 42. Dènye grenn boul la n ap kraze 47. Fini. Boul pè a se 11, 44. Gen toujou men. Ou menm ki ta renmen konnen ki boul pè k pral eklate la paske son boul pè k pral fè premye lo. E jodi a son boul pè k ap fè lo. M pa konnen ki bò l ap soti. Men ekri rapid pou w al pran boul pè w la pou w konn kiyès k ap fè lo. N ap kontre nan lòt videyo. A la pwochèn tout moun. Tchao.